Dwon kamikaz kontinye ap tonbe nan fyèf gang yo, pa egzanp nan Vilaj, nan Kafou Fèy, nèg yo konnen on jounen 21 mas 2025 nan di, yo konnen on joune ap rele wooyy, doulè nan kò yo, e gen anpil mò tou, selon detay, selon enfòmasyon ke m genyen. Gen nèg nan Vilaj, ponyèt yo koupe, gen nèg nan Vilaj. Pye yo ou konprann byen sa depatcha nèg yo dewann m kapab di kòm te ka di sa la nèg yo debalata mes chers amis aprè yon atak drone kamikaz yo resevwa e se pa sèl nèg vilaj genyen ti mesye ti lapli yo tou nan kafou fèy drone lan rive sou yo nèg yo pat menm gen chans pou yo kouri monchè drone sa depi l gentan rive depi w wè drone ou paka kouri. Depi ou wè dwon nan pa ka kouri, ou ka kouri wi, kouri pa vle di ou pa viktim, depi ou wèl wap viktim kanmenm, menm si wap kouri pou epanye tèt ou wap viktim kanmenm, paske dwon sa pa nan rans, depi dwon nan pran sant tè, konprann depi lap rive la li pran sant tè, li pran sant yon bagay ki kelke al frape ladanl woy, eksplozyon, epi sa w tande a la, konprann nèg ponyèt koupe, nèg ponyèt rache a, gen de, bon ou konnen jan de imaj sila yo, gang yo pap janm filme pwòp tèt yo. Pou yo pibliye sou rezo se sak fèl difisil pou jwenn imaj men gen kèk zanmi m pale avè yo monchè a chak fwa tande dwonn sa tonbe yon kote se dega lèm di w sa dega seryezman mes chers amis e se youn nan fenomèn nèg yo ap eseye wè kòman yo kapab kontre kare l apalan de gang yo jiska prezan bon m pa konnen tou m pa konn sou kisa yap panse men fò lapolis oubyen fò fòs de lòd yo pran pi bonè Pou wè kòman n kapab fini avèk nèg sa yo avèk koze dwon kamikaz la. Dwon kamikaz la pa gen foulay ladan l. Sa ka rive nèg yo ap eseye fè divèsyon avèk li, nèg yo ap mal itilize dwon lan, men kanta pou rezilta, li bay rezilta. A chak fwa l tonbe nan yon fwaye de gang, monchè gen de twa mò, gen de twa blese. Ou konn sa m pral remake nan jou k ap vini yo la e si w remake l tou pa etone. Ou ka wè. Jan gang yo konn abitye fè ap filme pwòp tèt yo lage sou rezo, okaw ou wè gen nèg kap filme, ou wè gen yon gwoup gang kap filme tèt yo la, ou ap gade nan do chèf gang lan, nèg sou beki, nèg avèk yon twal pase nan kou kenbe ponyèt, nèg avèk pansman nan tèt, ou konprann, dwon kamikaz la kap frape. Èske ou konprann? Dwon kamikaz la kap frape, ou ka wè tou yon seri de nèg ki te, yon efektif ki te konn nan do yon sòl, yon chèf, Palan de solda k konn nan do yon chèf, ou ka wè l redui totalman, èske w konprann, ou ka wè l redui, mè chè zanmi, pwogresivman, an rezon de dwonn kamikaz k ap manje nèg yo, kounye a, se tanzantan, dwonn nan pran detwa, ki enpòtan e vrèman enteresan. Epi, fò m tou di n tou, pandan n ap pale de dwonn kamikaz, Mwen aprann la ke nèg Taliban yo, Jeff Golois, nèg yo anvayi Mibalè, nèg yo nan yon zòn yo rele Tè Wouj, e yo di menm komisarya, ou konprann, nèg yo ta atake nan Tè Wouj la, bon m pa konnen, men m si e sèten ke lapolis pandan emisyon sa ap fèt la, deja nan wout oubyen deja rive yon fason pou kapab repouse nèg Taliban Jeff Golois sa yo, ou konprann, an rezon de atak yo vin fè sou Mibalè. E m di n sa, Gen Mibalè, genyen Kanapevè, genyen Wo Dèlma, Petyonvil dans son ansanbl, tout zòn sa yo, gang yo genyen yon rega favorab sou zòn sa yo, m pa konn kilè yo ka pran l, men nèg yo, yo vle pran zòn sa yo a tou pri. Sitou pou Mibalè a li menm, Mibalè a li rete kòm youn nan zòn entèdi. Pou kelkeswa gang lan. Depi wap travèse, yo gentan konn kilès ki ki moun, monchè ou pap ou pap gen padonab. E sonje ke Izo te pèdi yon kagezon la deja, depi lò li kenbe moun nan Mibalè sou kè yo. Vin jwenn ankò, a, bagay yo konplike. Pèp nan Mibalè gon gon bri yon brimad yap bay gang yo la, son bagay serye mes chers amis, son bagay dan sere. Konprann gang yo pa kontan sa. An rezon de sa nèg yo ap fon jan pou wè si yo kapab akapare vil Mibalè, konprann, e fòm di nou gen polisye ki prezan nan Mibalè, ki donk degaje nou si nèg yo nan tè wouj, zòn tè wouj la, fon jan pou nou wè si nou kapab repouse yo polisye. Sa enpòtan e ekstrememan enterese. Pandan map pale de Jeff Golois ki gen nèg li nan Mibalè, fòm di nou ke peyi Kanada, Yo pran sanksyon kont 3 moun, pami yo Jeff Gaulois, ki se bon non Jeff Larose, konprann byen ke Kanada sanksyone, avèk Dimitri Herard, Jeantel Joseph, ansyen DG ANAP, konprann byen, ansyen DG BSAP, ebyen nèg sa yo, palan de Dimitri Herard, Jeff Gaulois, Epi mouche Jeantel Joseph, 3 nèg sa yo, si yo te gen byen nan peyi Kanada, tout byen sa yo jele. Yo fè konnen nèg sa yo nan move zafè, nèg sa yo patisipe nan met peyi a kote li la nan maras, yon mayas ensekirite lè l moute nan tounen nou, an verite n pa ka respire. Èske ou konprann? Men y ap fè yon jan pou n abitye avèk li pou n di n ap bouche nen n pou n bwè dlo santi. Ebyen 3 nèg sa yo men chèzami jan nou tande a, Kanada fè konnen yo p ap ka rantre lakay yo e si yo ta remake bon li pa fasil tou ale Dimitri Herard nan mawon. Ou konprann Dimitri Herard si l prale e pa Kanada, e pa Etazini, e pa Lafrans l ap prale. Ou konprann? Li gen aksè avèk lanmè a la, talè w tande l Jamayik, talè w tande l Kolonbi, talè w tande l nenpòt lòt kote. Talè l makiye tèt li la chanje idantite l totalman, konbyen moun ki konnen ke Dimitri Herard misye misye gen yon bèl dread nan tèt li la, lè m di dread se pa bay pike non avèk pwòp cheve l li trese tout bagay, èske w konprann? E Dimitri Herard n te konnen s on nèg ki pa t gen cheve ki te nòmal paske se te yon polisyè, nou ka wè Dimitri Herard bon Dimitri Herard ka nan tout E kòman m te ka di sa la, nan tout sipèmache, epi pa gen moun ki wè, ki remake sa se Dimitri a non. Nou gen lè egare. Wè menm videyo l fè la pou l lage sou rezo a, se nan yon onb li pran, nan yon espas tou nwa, nou pa wè sa? Egare nèg la ye. Ansyen, yon nèg militè de fòmasyon ki fè metye dèzam. Antouka, lè nou tande a se sa, bagay yo konplike. Epitou lòt detay, lòt enfòmasyon mes chers amis. ke mwen genyen pou m pataje ansanm avèk nou la genyen KPT avèk gouvènman an e pa rapò avèk jan yo wè bagay yo la nan peyi a sitou e lè m pale de bagay an palan de ensekirite k ap ravaje vil la ebyen yo oblije adrese yo avèk popilasyon an nan yon nòt pou laprès kote yo pale yon ekip koze se an kreyòl ou konprann m pral fè kout lekti a pou nou mande nou konprann prete m atansyon nou pou n kapab Koute kisa ke mouche Alix Didier Fils-Aimé akonpanye ansanm avèk cpt, lè m di cpt kounye a se Fritz Alphonse Jean ki nan tèt cpt a, ebyen monchè gen ti koze ki di, gen ti koze ki di, kisa k di konsa, ou konprann, m ap gade la mes chers amis, banm gade byen, èske ou konprann, talè wi, banm yon ti tras en konnen isi a la, emisyon m yo m fè yo de fason tou wil, sètadi kote m ap pale a la enfòmasyon tonbe m tou li pou nou, tande yo di nòt pou laprès. Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an ak gouvènman an reyafime angajman pou yo retounen sekirite ak estabilite nan tout peyi a. Pòtoprens, Nòt sa li date 20 mas ki sot pase a la, yo di ke Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, kpt, ak gouvènman an vle rasire chak sitwayen, chak sitwayèn, nou tande kri yo, nou konprann kè sote yo, Epi nou rete fèm nan detèminasyon pou reponn ak revandikasyon lejitim pèp la. Peyi a ap travèse yon moman difisil kote ensekirite menase lavi ak byennèt chak sitwayen, chak sitwayèn, men batay la ap kontinye san rete pou retabli lòd, lapè ak estabilite sou tout tèritwa a. Depi plizyè mwa, Plizyè aksyon estratejik ap mennen pou konbat ensekirite a, operasyon militè ak polisye ki fèt deja pèmèt anpil bandi netralize oswa fè vwèl pou peyi san chapo. Nouvo estrateji fòs de lòd yo mete sou pye gen ladan l itilzasyon dwòn ak lòt ekipman modèn ki vin ogmante kapasite repons lan, Sekirite pa yon bagay ki fèt ak yon sèl kout kle, men li mande metòd, li mande pasyans, li mande kowòdinasyon tout aktè yo ak patisipasyon aktif popilasyon an. Nou konprann dezespwa ak enpasyans pèp la e nou rekonèt ke gen anpil chimen ki rete pou fè, men angajman nou pap febli KPT ak gouvènman an ap double fòs yo, double efò yo pou chak fanmi ka rekipere lavi yo ak diyite, pou chak sitwayen ak chak sitwayèn ka retounen lakay yo san laperèz, san kè sere. Nou mande chak sitwayèn, chak sitwayen rete vijilan pou yo pa tonbe nan pyèj manipilasyon ak tout fòm dezenfòmasyon, ki ka kreye konfli, alò konfizyon, konprann, dwa pou manifeste se yon aki konstitisyonèl, men nou ankouraje popilasyon an rete sou gad li pou evite ke gang ak lòt moun ki gen move entansyon pa enfiltre mouvman an pou simaye latwoublay. N ap raple nou, alò n ap raple tout moun, gen estrateji k ap fèt pou detounen revandikasyon lejitim pèp la pou mete ajanda politik ak enterè pèsonèl devan. Yon sèl Ayiti, yon sèl batay pou yon sekirite ak estabilite dirab. Pwen. Sa se nòt pou laprès Konsèy Prezidansyèl Tranzisyon an, nan tèt kole avèk gouvènman an plas la ki gen nan tèt li Alix Didier Fils-Aimé, nòt pou laprès sa ke yo mete pou yo te adrese yo avèk popilasyon ayisyèn nan. Wè nan nòt la, yo pale konsènan manifestasyon. Nèg yo pè, nèg yo di konsa, yo pa vle pèp la manifeste pou gang pa vin antre pami yo, vin kreye plis latwoublay. Yo pa vle tou, nan moman an konprann pèp la santi yo fistre yo pran lari, epi pou gen nèg ki tou vini la pou fè kavalye politik yo avèk mouvman. Konprann tout sa. Ayè yo, yo, kòman m te ka di sa la, y ap veye anwo, y ap veye anba. Bon poukisa yo oblije ap veye? Paske yo p ap travay. Pa gen anyen serye y ap fè la. Yo oblije sispèk kanmenm, paske yo konnen a nenpòt kèl moman, ka gen yon tak ki fèt, epi yo pa sou pouvwa ankò. Antouka, jan n tande a se sa. Epi fò mwen anonse nou mes chers amis, ou menm ki nan dyaspora, si tout fwa wap rele yon moun ou Ayiti, ki ap sèvi ansanm avèk yon sim Digicel, ou gen yon voye yon moncash ou wè moncash la paka ale an Ayiti pou kounya, ebyen se paske genyen konpayi Digicel ki gen yon kab, konprann, ki yon fib optik ki ki konprann ki andomaje, selon detay ke nou jwenn. Konprann? E yo dim ke kab sa a. E li lye, konprann, bon, bon, bon, gade fòmasyon byen, men yo di li lye wout nasyonal nimewo 1 an, mwen chè, y ap chache, epi kote yo di, e, kab la koupe a, se nan zòn wouj yo, zòn nou konnen ki enpratikab pou moun rantre ladan yo, men yo di, y ap, y ap fè yon mwayen kanmenm, pi vit ke posib, pou yo wè kòman yo kapab aranje sa, paske nan moman la, pa gen koze voye sms, pa gen koze entènèt. pa gen koze mon cash pou kounya la an Ayiti. Se ta di, son moun tap voye mon cash, tande byen wi yo di wi, li liye e sak kase a, palan de fib la, fib optik ki kase a, e yo di m, li te relye 2 sant data ant Tijo ak wout nasyonal nimewo 1 an. Epi yo di koupi sa, li afekte mwatye kliyan yo avèk sèvis entènèt, sms, MonCash e afekte tout kliyan sou kòd 509, 500 ak 200 de nou yo. Sa se mouche Jean Philippe Brun k ap pale konsa sou kont X li, konprann kote l di, Ekip teknik yo mobilize pou yo fè reparasyon pi vit ke posib e n ap fè tout sa nou kapab pou aksede lokalizasyon koupi ki nan yon zòn, Koupiya, ki nan yon zòn ki deziye, konprann, kòm zòn wouj. Antouka, jan nou tande a se sa, bagay yo konplike. Li di ou ka gen fanm ou la, kout bal ap chante totototo tout lasent jounen, epi ou bezwen tande l, le fè ke se avèk sim Digicel ke l ap sèvi, ou ka pa ka tande l pou kounya akoz yon koupi ki genyen. nan yon fib optik. Antouka, se konsa, yo rele m Tinèg Antchouprèt, vwa enfòmasyon an. Li enpòtan e ekstrememan enteresan w menm k ap koute m la, ki ta vle konprann, ban m love la, enben pa gen yon lòt fason w ka ban mwen l, se abòne avèk platfòm sa a, se pèmèt ke videyo nou yo rive pi lwen, lefè ke w pral pataje l nan tout gwoup whatsapp, facebook yo menm ou afilye. E pa bliye, challenge pou kounya, se wè platfòm sa a rive a 400 mil abòne, E pou ane 2025 lan, pou fen 2025, m ta renmen ap selebre ansanm avèk nou 500 mil moun kanpe flat sou platfòm nan. Se sa ke m swete, men anpil chay pa lou, depi n gen volonte, nou ka fè sa n vle. Depi n respekte sa la lwa di, depi nou pap deranje lapè piblik, ki donk sa pa gen vyolans ladan l, on ti klik senpman pou ou abòne avèk platfòm lan, epi chif abònman ap moute, wap fè kè ti nèg antreprèt la kontan.